Bon Jovenel Moïse ou pa wont, gade eta ekonomi peyi an, gade eta dola a, pèp la paka jwenn gaz sanwont, pèp ayisyen an jodi an yo paka voye timoun lekòl, se pèp demisyone, ensekirite toupatou, grangou anwo, grangou anba, grangou nan mitan, wap pran dola 50 sou dyaspora, yo voye dola ba ayisyen yo. Gran nèg Petyonvil pran l nan men yo, sanwont! Kisa w ap jere la? Limit pou Jovenel Moïse rive pèp ayisyen. Pèp ayisyen, nou fè chanpyona sa a, se pou m tou anonse, leve kanpe a pral retounen nan peyi a. Pou jere ekonomi peyi a, li deside lanse plizyè pwojè de devlòpman, pami yo eksplorasyon petwòl an 1949. Kòm Ayiti pa gen ekspè nan domèn sa, Prezidan Estimé fè apèl ak yon konpayi amerikèn ki rele Atreco pou vin wè si gen petwòl nan peyi a. Efektivman, konpayi a antre pou vin fè travay la. Prezidan Estimé plase agwonòm Jean David, ki te yon kad nan ministè agrikilti pou fè entèmedyè ant leta ayisyen ak konpayi Atreco. Travay yo kòmanse. Kèlke mwa aprè, responsab konpayi a rele prezidan Estimé pou fè l konnen ke yo jwenn kèk jizman petwòl nan zòn Karabe. Selon yon jounal kanadyen ki rele L'Autre Journal, Gouvènman ameriken epòk la, ki tande nouvèl la, pran kontak rapid ak Prezidan Estimé e òdone l kanpe travay yo touswit. Prezidan Estimé ki pa t ka reziste ak presyon ameriken yo, aksepte e mande konpayi a abandone epi li dedomaje yo. Avan yo ale, mesye yo kouvri twou yo ta pral ekstrè petwòl la ak yon kouvèti ki ekri non Atreco ak dat la sou li. Jiskaprezan, kouvèti sa a toujou nan zòn Karabi. Sa a se premye echèk Leta ayisyen nan zafè petwòl. 1957, François Duvalier pran pouvwa. Agwonòm Jean David ki t ap jere dosye petwòl la sou Dumarsais Estimé se te yon opozan Duvalier. Li pran egzil e l kite peyi a ak tout dosye sa yo. François Duvalier vin mouri an 1971, pitit li, Jean Claude Duvalier ranplase l. Si papa a pa t bay twòp enpòtans ak koze petwòl sa a, pitit la, li menm, deside relanse pwojè yo. 1975. Prezidan Jean Claude Duvalier fè apèl ak yon lòt konpayi, men toujou amerikèn ki rele Cloxomite. Lòske konpayi sa rive, yo mande Duvalier dosye ke premye konpayi a t ap travay sou li a. Malerezman, mesye yo pa t ka jwenn dosye yo. Pou fè travay la, konpayi an deside rekòmanse a zewo e chwazi Grant Saline, nan Latibonit kòm zòn pou yo kòmanse. Lòske mesye yo rive, sa pa t pran anpil tan, yo anonse Prezidan Duvalier ke yo detekte kèk jizman nan zòn nan. Men, sa pa t rete la. Mesye yo deplase, yo ale nan zòn Bè de Rochwa ki twouve l prè de Lagonav pou yo fè yon lòt fouy. Apre kèlke semèn de travay, mesye yo estomake lè yo wè sou kantite jizman petwòl ke Ayiti ap naje. Yon lòt fwa, yo anonse Prezidan Jean Claude nouvèl la. Prezidan an ki te tèlman kontan, jounal la rakonte ke l te òganize yon festen ak tout ofisyèl gouvènman an pou fete nouvèl yo. Kèlke jou pli ta, gouvènman ameriken an rele konpayi a e fòse l abandone travay yo. Doktè Duvalier fache men sa rete la. Dezyèm echèk pou leta ayisyen. Senkan pita, Prezidan Jacques Claude relanse travay yo ankò men fwa sa a yo pa rele konpayi amerikèn ankò. Yo mete tèt Venezyela. Enjenyè jeyològ ayisyen ki te minis dè min epòk la fè yon vwayaj o Venezyela pou ale siyen akò yo. Nan otèl kote l te desann lan, gen yon kòmando ki vin pou asasinen l, se gras ak polis venezyelyèn yo ki fè l pa mouri jou sa. Et cette terre là c'est une terre bénie lè w gen yon peyi ki gen 65 mil legliz. Ayiti gen 65 mil legliz? 65 mil legliz. 65 mil egliz an Ayiti? Osi senp ke sa.
Depi gen yon peyi ki gen ki gen volkan, ki gen petwòl. Ou pa oblije fè gwo etid jeolojik pou konn sa non. Se pwoblèm nou sou peyi, moun ki ap dirije nou yo sòt. Yo sòt se pwoblèm nan sa. Men kisa m di. Ameriken vle petwòl ba li l, li vle lò ba li l. Listwa imateryal de se peyi se dè milya. Sè le sèl peyi ki a batu 3 grann pwisans esklavajis. Nou se sèl pèp ki bat blan. depi la prise de l'Empire de Kemet. Men anpil moun di lè yo pale de sa se le pase, nap pede pale le pase. Non men ekout, Jezi Kris se le pase, e pa chak maten nap pale de Jezi. Oh my God!
Se 1719 an ke nou kontinye ap pale de li. Notre histoire se 233 zan. Ou pa ka di m 233 zan se le pase. La Frans ou la senkyèm repiblik. 233 zan pa ka le pase. Ki sa k solisyon Bilolo?
On prise de konsyans nasyonal. Koman?
Refòmate l Ayisyen. Kòman? Aprann l Ayisyen a eme son peyi. Sistèm edikatif nou gen la li pa bon. Kisa w pwopoze? Lòt lekòl.
Kòman? Ben, Leta. Kòb mwen pa ka peye lekòl lekòl katolik. Tous les ecclesiastes de ce pays gen yon gwo chèk nan Ministère des Cultes. Kòb sa yo te ka ramne pou fè yon lekòl Ayisyen. Ke m, si m al fè l moun pa p vini. Ke leta pran an chaj. Ou pa ka yon peyi li pa konn istwa. Yon timoun pa konn istwa l. Yon timoun pa konnen ke se Tousen Louvèti ki entwodwi le siflè dan la gè. Li pa nòmal pou yo pa konprann, pou yo pa konnen ke ke lè meyè liv sou listwa Dayiti yon ete ekri.

Premyèman, ke drapo a retounen nwa e wouj, le drapeau de l'empereur, le drapeau de l'empire d'Haïti. Sa fon chanjman?
Anpil.
Dezyèmman? Dezyèmman, rapatriye nos sèvo. Twòp moun lespri ap o sèvis di blan. Gen Ayisyen Naza. Gen Ayisyen Mezon Blanch, gen Ayisyen k ap fè tout tip doperasyon dan lèzopito Ozetazini, gen Ayisyen tout kote. E tout moun sa yo bezwen antre nan peyi yo. Twazyèmman. Twazyèmman, nou fè twòp tan lekòl, katòzan k pa itil on mèrd. Ke yon timoun fè onzan sou ban lekòl, l aprann dè choz pratik. Èske le fransè etidye la literati ayisyèn? Poukisa m oblije ap etidye le Sid? Chimène, Sa sè a kwa? Katriyèmman. Yon moun ki pa gen yon goud nan moun dòr pa vin poze kandidati. Li fo ki yè redisyon dè kont. Senkyèmman. Senkyèmman epi, ke nou pwodui manje a la konsomasyon. Paske yon pèp ki pa konsome sa l pwodui, li kondane a la mandisite, a lekzil. Sizyèm, Sizyèmman, ki sa? Vilgarizasyon de konesans. Paske to ak Ayiti la pa jan w telefòn chè, e pa vre? Youtube s on inivèsite a syèl ouvè. Tout sa w bezwen fè w ka fè timoun nan pratik. Le Japonè k al nan kindègadenn, ti Chinwa k al nan kindègadenn nan, li gentan konn fè manje wi, li ka monte yon myodo soutènman wi. Kòmsi ann Ayiti kindègadenn s on bagay elitis? Sa sèr a kwa? Tu as appris à chanter, Pacha? Oui.
Setyèmman, paske fò n rive nan uit. Ou konnen se chif uit mwen yo. Setyèmman, ki sa n ka fè pou ke pil legliz sa yo, yo tounen de sektè ekonomik? Lè w al gen yon peyi ki gen 65 mil legliz. Ayiti gen 65 mil legliz? 65 mil legliz. 65 mil legliz an Ayiti? Wi.
Waww!
M kontan tande sa. Lè w pran yon seri de legliz ki gen 2 a 3 mil moun. Tout l'argent va dans les fesses du pasteur tu vois que je suis gentil ok imagine w yon legliz ki gen 3000 moun moun kap bay kòb chak jou poukisa pasteur sa pa di ke lap fè yon dry cleaning pou legliz la si mayo sa non lòt dry yo près li pou 40 dola pa legliz la li fèl pou 20 dola en meme tan tu crée des emplois poukisa legliz yo Ok le corps du Christ, le pain du Christ ok fè yon boulanjri vann pen sachè pen 40 dola pen paw la lap vann 20 dola an menm tan wap kreye travay. Se pa sa kanal la ap fè la kounye an, kounye an nou gen plis diri ke nou te bezwen alò ke diri etranje a kòmanse ap bese dakò. Uityèmman nou bezwen moun a brenn, a nanm e a grenn. Eske moun sa yo la an Ayiti? Sa m ye mwen m pa gen grenn nan moun dam? Eskizem, padon. Ou ba nou 8 pwen ke n ka itilize pou n ka soti nan sa n ye. Epi yon lòt bagay tou.
On nèg ou monte prezidan, poukisa ou pa ka met lajan peyi a o sèvis de la popilasyon? Paske popilasyon poko janm revòlte vrèman kont moun li sipoze revòlte yo. Comment tu veux qu'il se révolte lorsque li di w restez en silence l'éternel combattra pour vous? Lorsque tu es soumis So ou panse sa koz pèp la pa revolte. Pèp la asepte tout sa kap pase yo paske li soumi a Bondye. Waww ou panse sa wi Gnolo. Li pa soumi a Bondye, pa gen Bondye. Li soumi avèk sa yo dil kwè a. Se akoz de sa li paka revolte. Kòman ou konprann yon peyi kap klewonnen tout tanl gen 60 pousan de kretyen pa janm gon pastè k prezidan peyi dayiti? Poukisa? Tou senpleman paske les chrétiens ne votent pas. Ann ale, lè gen eleksyon, moun ki pa gen mwayen lontan, yo chita lakay yo, yo fè manje pou yo manje, yo pa pral nan eleksyon. Sa ki gen mwayen al Sendomeng, sa ki gen plis mwayen al Miyami, sa kontijan monte nan lanmè. Nou ne votons pas! Et d'ailleurs, que font les bourgeois?
Kèl boujwa? Sa egzis? Les malpropes et de ce pays? Les mercantiles. Se sa w te vle an ale. Sa yo fè. A chak tan gen eleksyon, yo chita. Konya ak siga. Epi premye tou yo di bon nap bay misye 200 mil nap bay misye 400 mil. Dezyèm tou yo rechita. Yo di nap nap mete 25 milyon pou misye, 25 milyon pou misye. Si misye bon, wap kore m. Si misye bon nap kore. Men poukisa nou menm nou 14 milyon moun nou paka fè sa? Nou pa janm deside yon motherfucker nou chwazi l. Nou di ou pral prezidan men sa mwen vle ou fè pou nou. Eske pat gon mòd youn nan motherfuckers ou sot di yo ki te gen espwa nan li ke w desu kounye an? Martelly?
Martelly nan jamè ete prezidan. M pa janm site non Martelly. Se ou k site l. Wi, ou di motherfuckers yon sèl motherfucker k al prezidan se Martelly. Martelly yo fè l prezidan paske l gen dosye. Le blan a toujou bezwen d'un con qui a des dossiers. Yon nèg tankou m pap janm ka prezidan. Paske menm jan Armando Chalmay, blan konn sa m ka di l. Et je ne suis pas soumis aux blancs. Parce que comment m konprann mwen gen indépendance mwen pran les armes pou blan di m pou m pa gen lame et Sendomeng sou kote a gen lame.